Map di tout moun bonswa, bonjour tou depan de ki kote ou ye, pa bliye se tak o tak ke wap swiv la, son nouvèl epizòd ke nap prezante w la jodi a, ebyen toujou sonje pou subscribe, toujou sonje pou like, toujou sonje pou fa pou swiv mwen, pou follow me on YouTube or Facebook on tak o tak podcast. Jodi a nou pral rantre foure louch nou. anndan sosyete ayisyèn nan puiske bon an reyalite kòm e kòm ayisyen men ayisyen tou ki avize ayisyen tou ki nan nanm nou nan zantray nou kap soufri de eta peyi nou men jodi a nou deside rantre nan yon seri de fasèt ke nou wè e paske se tout sosyete a nèt ki malad e alò sosyete a malad nan tout aspè l. An nou pran jodi a aspè fanm lan. E Ayiti nou te konnen an kote an reyalite nan nivo entetetment, nan nivo mizikal, genyen de trè bèl tèks ki te konn ekri dan le tan, il fut un temps, trè bèl tèks. e kote ke yon nèg menm, alò nan jenerasyon anteryè yo, yo eksplike ke gen de lè se yo konn sèvi avèk tèks djaz yo, gwoup mizikal yo, chantè vedèt yo, pou yo kapab. atenn objektif santimantal yo lè y ap pouswiv yon jèn demwazèl. Tèks yo tèlman te bèl, e bèl la non sèlman bèl an tèm pawòl, men yo te yo te gen yon te gen yon respè tou ki t ap travèse tèks yo, yon respè pou lafam. Se vre ke nou eritye de yon sosyete kote ke. Apre lendepandans, nou konnen nou pase don mòd de sosyete esklavajis la yon sosyete fewodal, e kote ke an reyalite fanm ve yo konsidere nan sistèm sa yo, konsidere fanm lan kòm yn choz, konsidere fanm lan, yo pilverize l, pran fanm lan gen de, e gen de kote menm, pa egzanp, e lè w pran de peyi tankou de peyi arab yo, Moun di pa egzanp Arabi Saoudit, se tou dènyèman la a yon fanm fè lisans, se tou dènyèman la a fanm ka al chita nan yon match foutbòl pou gade. Kòmsi fanm lan, mesye yo te pran l kòm yon pwopriyete prive, yo pran l kòm yon être inférieur. Se vre, depi dans le temps, avèk des sociétés patriarcales, des sociétés ki te wè fanm lan yon jan, nou pral wè menm dans des règles grammaticales, Nou pral di w le masculin remporte sur le feminin, nou pral wè tou menm nan nan sosyete, nan sosyete patriakal sa yo, nou pral wè kote yo pral di w le mari est le chef de la femme, yo pral di w Jezi te distribye manje men san, anpil manje men san tèlman l te bay manje, manje yo te anpil men lè y ap kalkile chif yo, yo di Jezi te separe anpil manje san konte les femmes et les enfants. Donk se pou montre w ke se depi dan lantikite fanm lan yo te pran l enben nan yon nivo e kote ke nan yon nivo enferyè. Men letan lavi vin montre ke enben ee fanm se yon etre ekstraòdinè. Extra extraodinè gen nan peyi a gen sitiyasyon ke nap viv jounen jodia nan nivo pa egzanp kiltirèl la men nan nivo mizikal la pli presizeman nan nivo distraksyon nan nivo entetetment peyi a vin ap degrengole nan nivo Jan entetetment lan, jan dan distraksyon yo nan peyi a. E nou wè ke pi fò distraksyon yo, yo fokalize yo, yo fokis sou fanm. E sa franchman gen de lè yo mande pou nou entèpele konsyans nou, konsyans kiltirèl nou, pou nou entèpele konsyans moun nou antank imen. Gen de tèks, gen de, gen de, gen de, gen de pawòl m ap tande nan mizik ke yo di de fanm ann Ayiti. Nou pran mesye Didye yo, pa egzanp. Prèske tout kalite mizik ke yo fè se sou fanm. E jan yo fè mizik yo tou, se pa e tankou se lwanj ke yo fè sou fanm lan, men se pito se yon sòt de, de, denigreman. Nou viv sa nan nivo mizikal la. Nou viv sa tou nan nivo seksyèl pa egzanp. Gon sòt dagresivite seksyèl peyi a vin devlope, tout moun vin agresif, tout moun vin agresif. Ou rive nan yon seri de zòn e menm dan lè grann vil ou wè gen de kote moun ap vann rasin bwa e rasin bwa avèk yon sèl objektif se ke pou enben moun al rezoud pwoblèm yo de fason seksyèl. E gen de, gen de, gen de pa egzanp nan nivo jenès la tou. Nou wè ke gen de atitid, gen de konpòteman ki merite rektifye. Entansyon nou, fason nou, konpòtman nou fas a fanm nan sosyete a, Li merite ak li merite chanje. Se vre, sa fè yon bon bout tan, depi gen yon lit fanm k ap mennen nan sosyete a pou balanse lè choz, paske y a dè fam ki on egalman yo gen gwo degre, dè fanm ki gen pi gwo degre pase gason menm. Men jiska prezan nan sosyete, nan sivilizasyon oksidantal yo, ebyen yo pa wè fanm lan de bon òy komsi yon fanm ki a legalite avèk gason. Men sa ki rive an Ayiti a, li non sèlman nou gade l nan nivo egalite a, nou gade l pa egzanp yon yon ministr, nou gade l yon direktè jeneral ki gen yon sekretè k ap travay avèk li, pa vre? Donk. Lan an, an majè pati, bagay yo toujou vire nan nivo santimantal, apa de kèk moun ki kenbe anpil. Nan sosyete a tou, lè yon fanm ki gen dwa fin fè tout etid li, gen dwa boukle etid li, li gen yon bachilò degre, li gen yon mastè nan men, li gen yon metriz. Lè lè l chache yon djòb, Enben, an jeneral, moun ki responsab resous zimèn yo e moun ki responsab pou fè entèvyou yo, sa se temwanyaj anpil jèn fi nan peyi a ki rapòte nou sa. Moun yo toujou mande yo ann al pran yon vè. Men, ekoute, imajine w yon moun ki soti, ki gen orijin li nan peyi Zagrya. Imajine w manman l, papa l. Imajine w manman l kòm Madan Sara, Ki fè tout sa l konnen, soti nan yon zòn a yon lòt nan machin bwat, fè yon seri de aktivite pou fè edikasyon timoun sa pou pèmèt li rive nan nivo sa jiskaske pou l al travay. Imajine w pou yon moun, pa vre, ki responsab swa pou anboche moun nan oubyen pou fè l jwenn djòb la, imajine w se apwòch sa ke moun sa genyen. Li di ke l mache sou tout, sou tout karaktè moun nan. Li mache sou tout self esteem moun nan. Donk sosyete a, lè n ap di sosyete a malad nan tout nivo, tout sa yo se de siyal, tout sa yo se de sentòm ki fè nou wè ke sosyete a, sosyete a merite chanje nan tout nivo. Se pa sèlman nan nivo politik la, nan nivo ekonomik lan, men nan nivo sosyal la, nan nivo kiltirèl, nan nivo jan nou aji youn fas a lòt. Gen anpil gwo fanm ki pase wi nan sosyete a. Dede Bazil, pa vre, Henriette St-Marc, Sanit Belair. Gen toujou Nou te ka Nou te ka fè tout epizòd la lap site non fanm ki kontribye nan mete nou kote nou ye la e gen anpil fanm ki gen ki pran gwo responsabilite pou peyi sa alò jodi a nou wè ke nan nivo entetetment jan nou di lè DJ lè gwoup miziko pifò nan yo nan mizik ke yo ap fè moun danse yo se de mizik ki pale de fanm men sitou nan nivo de se manke fanm yo dega sa a mesye li merite nou merite adrese l e men nou nou merite pot on korektif a sa gan pil bagay nou ka pale de fanm e sitou ankò la fam ayisyèn hum hum tout fanm se menm men tout fanm pa menm fanm ayisyèn li diferan de tout lòt fanm. E ankò pa pou tout atis ki ap pèfòme. Ke se swa nan nivo Didye ou mesye, nou gen manman, nou gen sè, nou gen fanmi. Gen de, gen de, gen de, gen de fason, gen de atikilasyon, gen de pawòl m tande n ap di de fanm yo mesye, vrèman se manke dega. Men le pire dans tout sa tou, fò m di w se ke gen de fwa nou etone nou wè fanm ap voye men anlè tou lè mizik sa yo ap jwe. Donk se tou sa ki montre nan sosyete a enben nou gen pwoblèm. Nou gen pwoblèm, nou gen pwoblèm. Donk, ki sa ministè lakilti gen pou wè nan kesyon sa a pou pèmèt nou rektifye le tir, pou pèmèt nou remonte la bar nan kesyon sa a, nan kesyon de mizik ki ap fèt yo, men se mizik ki ap salanbe fanm yo, mizik ki rantre gen de fwa nan pati prive medam yo, e pou denigre yo, pou enferyorize yo nan nivo sa a? Li pa posib, mesye. Li pa posib. Donk, nou merite, lè n ap pale de peyi a merite chanje, tout aspè sa yo dwe manyen. Alò, nou lè nou di manyen an, sèke nou konnen ke nan kalite lidèchip nou gen nan peyi a kounye a, Yo pa gen kapasite pou pote de solisyon, pou vini avèk lòt altènativ, pou adrese pwoblèm sa yo epi pou pote de korektif. Nou konnen sa. Men fòk nou reflechi sou yo tou. Paske nou pa ka gen yon sosyete kote ke yonn nan motè sosyete a, yonn nan eleman prensipal ki se fanm lan, nan nivo fanmiy lan, nan nivo travay, nan tout nivo nan sosyete a. Epi se konsa nou wè ke denigreman yo ap tonbe, se konsa mizik yo, se konsa tout moun pran bagay la kòm yon woutin, tout moun pran l kòm yon fèt akonpli, pa gen moun ki poze pwoblèm ki di non, li pa gen dwa fèt konsa. Dabò nou konprann menm gen de atis ki kapitalize sou feblès fanm yo e sou peripesi, difikilte ke. Medam yo rankontre, donk pi fò mizik yo nou wè ke se petèt de mizik ki rantre nan kòd sansib medam yo pou kalme yo e pou sèvi avèk sitiyasyon difisil ke yap viv. Anpil atis fè sa. Men nap pale de kèk atis tou yo menm lè yo fè mizik yo e sitou nan nivo DJ yo. Mesye yo, mesye gen de fwa nou rive twò lwen. Nou rive twò lwen. Annou pote kontribisyon nou piske lè n ap pale de mizik, mizik la se yon eleman nan kilti a li ye. Donk mizik la dwe charye reyalite a, li dwe prezante reyalite a kòm tèl. Se vre se yon n ap fè entetetment, sa vle n ap fè n ap fè moun danse. Men mizik la li la pou l fè moun danse. Men lirik yo mesye, Yo la pou pot on mesaj. E se ki mesaj nap pale on mesaj la se denigre fanm? Vwala ke nou wè non peyi kote ke pwovrete a, mizè a se vre li kontribye a vilnerabilite anpil nan medam yo an Ayiti, ke nou pa ka kondane paske bagay yo konplike pou yo, Li konplike pou gason tou wi men nou santi ke sosyete a jan nou aji komsi nou nou eleman fanm yo menm komsi nou nou sèvi avèk nivo povrete a nou sèvi avèk nivo sitiyasyon ki difisil nan peyi a Nou montre fanm nou nou pilverize yo sa mesye fò nou manyenl paske mizik mizik enpòtan anpil pou moun danse pa vwè men moun pa ka sèlman ap danse moun fò moun reflechi lè lap danse skisa lap danse nan nan dans lan lirik la pawòl yo ki akonpanye mizik la se ki mesaj ke yo pote. E m kwè ke mesaj denigreman an, nou fèt pou n chanje l, kounye a fò n pote yon lòt mesaj ki gen yon, ki akonpanye yon sèten respè, e yon mesaj tou, si n ta gade reyalite ke peyi ap viv, Se yon atis, se yon pastè, yon atis, se yon lidè, yon atis, se yon bèje, yon atis, se yon moun ki de kalibre, k ap pote yon mesaj pou transfòme, pou chanje yon sitiyasyon. Men okontrè an Ayiti, nou vin pran bagay yo tèlman a la lejè, e se nòmal, e ke nou, n ap viv yo konsa, paske sosyete a fin deperi, sosyete a vin tonbe sou lagraba, pa gen kenn moun ki, k ap veye, ni anwo, ni anba, ni nan nivo, nan nivo entètetment lan, nan nivo mizikal la. Li vre se vre, nou konprann ke nan lè grann sosyete kote moralite a rive nan yon nivo, ou bi di mwens imoralite a rive nan yon nivo ki depase le nivo reki, gen de, gen de, gen de jan m wè moun abiye, gen de jan m wè moun viv, gen de jan m wè moun mache, men sa pa gen pou wè avèk, avèk kilti pèp ayisyen. Se vre, nou imite, men poukwa imite tout sa ki. denigre nou? Poukisa nou imite tout sa k pa gen anyen pou wè avèk nou? Se vre nan lòt sosyete yo gen mizik tou ki fèt, men mizik yo yon ti jan trè liberalist. Nou antre nan chema sa tou, mesyedam. Nou antre nan chema kote nou wè, menm medam yo tou, anpil nan yo kòm atis, jodi a nou wè ke pi fò nan yo se Kò a yap vann men se pa talan. Se pa sa nou te genyen mesye dam. Se anbasadè ke nou ye lè nou mizisyen. Lè nou atis nap mache jwe toupatou men se kilti ayisyen an nap viv, nap vann padon. Men jodi a jan nou wè bagay la, bagay la depase lèbòn anfèt. Non sèlman gen denigreman bò kote anpil nan mizisyen yo, anpil sitou nan Mesye Didi yo, men fanm yo tou ki atis fanm yo tou jodi a nou wè ke nan nivo imoralite a mesye dam nou wè pi fò atis ayisyen prèske tout tou ni ke yap mache. Sa nap vann la e kilti ayisyèn an nap vann? La ankò nou merite pou n gon lòt apwòch mesye dam paske ayiti gon gon jan nou te konn abiye gon jan nou te konn fè l bon se vre lè tan an chanje kanmenm gen petèt amelyorasyon gen ajisteman k ka fèt Hee menm lè gran sosyològ di sa non kilti gen de fwa gen de eleman k kapab chanje nan kilti a men jodi a nou wè plis olye ke se talan ki ap viv men nou wè ke se kò ki ap viv sa yo merite chanje donk lè n ap di sosyete a Se yon sosyete ki malad nan tout nivo. Sosyete a malad vre. Pase menm nan nivo kiltirèl la kote ke ki reprezante nanm nou, ki reprezante idantite nou. Se la nou ka rekonèt tèt nou. Se la nou ka vann peyi nou pou moun konn kiyès nou ye. E olye nou fè l konsa, nou imite moun lòt kote ki te deja prèske se E preske se toutouni yap mache, donk nou wè tou anpil nan atis nou yo tou se konsa yo vann tèt yo. An nou eseye wè si na pote yon korektif nan kesyon sa a mesye dam. Paske vrèman li denigre nou. Li denigre nou e l fè nou parèt kòm de moun se pa talan nou ke nap vann vre men se kò nou ke nap vann. Alò nou te teni kont ta fè ti refleksyon sa jodi a, donk nou mande un peu de respect pou les femmes haïtiennes, les femmes d'Haïti. E mesye mizisyen yo lè nap ekri tèks yo, mesye DJ yo sitou DJ yo sa avèk map pale, mesye nou nou fè bagay la twò grav gen de fwa, nou antre twò fon. An nou prezante fanm ayisyèn an kòm on fanm de dur labeur, kòm on fanm ki rezistan, kòm on fanm ki gen kouraj. Fòm on fanm ki konn demele l. Fòm on fanm, kèlkeswa sitiyasyon an ye a, mare senti l, li adrese pwoblèm lan e anpil de fwa se li ki ride mesye yo pote solisyon an. Nou manyen aspè sa yo, aspè pozitif yo paske nan sosyete a nou ye la kounye a nou anba on vibrasyon negatif, on vibrasyon espirityèl ki tèlman negativ ki fè kè sosyete a pa su yo de bon ray, li pa su yo la bonne marche. Mèsi anpil paske nou tap swiv epizòd sa jodi a e si w te byen renmen epizòd sa subscribe like and follow me on youtube or facebook on takotak podcast. Bonswa.